Kilè nèg yo boule tout kay la nèt? Nan bon nèg yo pa boule tout nèg yo met dife ou konprann son bagay yap fè a kè soti son bagay yap fè a kè soti nèg yo met dife wè sa mdou la nèg yo met dife apre sa nou te ale nou tal voye dlo konprann men si nou vini nou pa jwenn yon bagay ou kontre nou kay pa gen rezon pou sa. Se dè bandi nou vini bandi ap batay avè nou met pye nou atè batay a bandi.
On batay a nèg yo tèt pou tèt. Granmoun anpil batay menm. Anpil batay. M pap kache w anpil batay ki fè m batay a nèg yo ki fè m batay a nèg yo e pase nèg yo pa fin pa vin sou sistèm lapolis nèg yo pa vin sou sistèm fòs legal m pral di w e ok m pral di w tankou chèf lapolis la li menm chèf lapolis la gen bèl kay li pou l dòmi a madanm li pitit li bon sa de vye vye k ap vin fè sa yo menm pa menm pa menm fout. Bon lè w tande fèm lan rive menm si yo pa gentan peye pou yo voye pitit yo a tout madanm yo deyò nan lari. Se paske yo pa konn pri poze yon grenn blòk. Se paske yo pa konn pri se paske yo pa konn pri yon sak siman. Ou wè sa m di w la yo pase yo pa konn pri sa si yo te konn pri yon grenn blòk yo te konn pri yon grenn sak siman pase yo konnen lè yo kraze l se yon lòt doulè pou m ba yo kòb pou m fè l yo pa t ap kraze l. E kòman sa ye ou pa gen sòlda ki mouri? Monchè pa gen sa lakay nou non pa pa gen sòlda k fè ta dlo a fè la magi sa w wè tout sòlda nou granmoun jous joskobou.

15 solda ape si a epi 2 solda konnen ret 15 kabrit nan zòn nan yo vòlò. Sa vle di ou pa gen viktim, ou pa genyen solda ki blese, ou pa gen solda yo arete.
Menm pou blag. Bon yo pa yo pa arete inosan madam Edo pou koupab? Yo pa arete moun menm? Ah mwen menm yo pa arete inosan madam Edo pou koupab? Aaron te gentan fè tout moun zòn nan konnen batay li tout moun lage pye yo. Oh sa w vle di pa la sa vle di ou te konnen ou te konnen e moun yo ap vini? Kijan fè pou m pa konnen yo lè m gen 25 goud nan pòch mwen a madanm mwen a pitit mwen m manje l sèlman? Lè lè yo parèt kòman nou resevwa yo? Si lapolis son fòs legal lapolis vin lakay mwen m pa gen pwoblèm pou m obeyi pou lapolis la fè travay li non. Pasem konnen mwen menm m ilegal, m pa nan fòs legal la, tout sa map fè a se dezòd e tout glwa a lapolis pou lapolis fè entèvansyon n. Men le moman, men le moman lapolis li menm lèl vin nan zòn nan, se ti malere kap pran bal, se kay malerèz kap boule, plenyen ap fèt nan tèt mwen. E afè pa yo vin règle nan zòn nan e afè moun yo vin vòlè nan zòn nan. Li pa fè m plezi mèt la. Pase lè malere a grangou e mwen menm ki pou ba l 25 goud pou l manje. Lè l dòmi sou fal li se lamò pou l di jodi a timoun yo fè 3 jou yo pa manje. Li pa pral di lapolis la l men lè lapolis la vin nan zòn pa m nan l gon jan l dwe aranje l. Pandan se tan m di w sa, se pa kòlèt mwen m ap moute sou lapolis non. M konnen lapolis la se yon fòs legal. Men lapolis la, fò lapolis la fè bagay pa l la a kiledwa. Tankou nèg yo, nèg yo antre a cha blende yo, yo kraze lakou Mantlat. Se mouvman lapolis li ye granmoun. Non men

Ou mèt di m lach. M wè m wè yon yon malèt lajan ap sikile sou rezo yo, yo yo ta fè konnen ke se se se malèt lajan yo jwenn lakay ou. Si m ta gen malèt lajan si m ta gen malèt lajan m ta kite malèt lajan pou twouve sa yo jwenn. Uhmm. Anèt lajan granmoun. Gade ti pòv malere m gen nan zòn mwen ki pa ka manje, ki pa ka, ki pa menm gon sandal pou met nan pye yo. M ta gonm anèt lajan e sosyal m ap fè, m ta, m ta separe yon monnen ba yo. Valè timoun ki pa ka al lekòl.

Valè valè moun ki mal ki grangou grangou ap touye yo chak jou mwen kap ba yo 50 dola 100 dola m ta gen malèt lajan m ti moun sa yo m ta voye lekòl moun ki pa ka manje yo m ta ede yo anben epa sa m te kòmanse fè a 3 3 brat valiz la yo pran m. Dega nèg yo fè granmoun e bouda cha nèg yo kraze koti a bouda cha yo kraze peristil la a bouda cha ou konprann yo lage yo atè ou konn egri a menm lè ou mande egri a kòman sa ye li pa janm di w sa bon non li di w sa pa mal egri yo ye granmoun pase gen menm Gen menm nèg ki vin la yo, gen nèg, gen menm chèf ki vin la yo, gen pa menm gen kay men men nan fèm yo ye, se nan fèm yo ye, lè fèm bout menm deyò yo mande mete yo, gen pa menm poze yon grenn blòk menm. Gen nan chèf ki vin k ap fè dega la yo, genyen ka moun yo rete, lajan y ap peye yo a, lajan yo ap peye yo a sa ka bati kay? Si lapolis son fòs legal lapolis vin lakay mwen m pa gen pwoblèm pou m obeyi pou lapolis la fè travay li non paske m konnen mwen menm m ilegal m pa nan fòs legal la tout sa m ap fè a se dezòd e tout dwa lapolis pou lapolis fè entèvansyon l men le moman Men nan moman lapolis li menm lè l vin nan zòn nan, se ti malere k ap pran bal, se kay malerèz k ap boule, plenyen ap fèt nan tèt mwen, e afè pa yo vin regle nan zòn nan, e afè moun yo vin vòlè nan zòn nan. Li pa fè m plezi mèt la, paske lè malere a grangou e mwen menm ki pou ba l 25 goud pou l manje, Lèl dòmi sou fal li se lamò poul di jodi a timoun yo fè 3 jou yo pa manje li pa pral di lapolis lal men lè lapolis la vin nan zòn pam nan l gon jan l dwe aranje l pandan se tan m di w sa se pa kòlèt mwen map moute sou lapolis non m konnen lapolis la son fòs legal. Menm la polis la fò la polis la fè bagay pal la a kile dwa nèg yo pa vin sou sistèm fòs legal bal dou ok m bal dou tankou chèf la polis la li menm chèf la polis la gen bèl kay li poul dòmi a madanm li pitit li bon sa de vye vye kap vin fè sa yo menm pa menm pa menm fout bon lè w tande fèm lan rive menm si yo pa gentan veye pou yo voye pitit yo a tout madanm yo deyò nan lari. E pa se yo pa konn pri poze yon grenn blòk. E pa se yo pa konn pri, e pa se yo pa konn pri yon sak siman. Ou wè sa m di w la, e pa se yo pa konn pri sa. Si yo te konn pri yon grenn blòk, yo te konn pri yon grenn sak siman. Pase yo konnen lè yo kraze l se yon lòt doulè pou m ba yo kòb pou m fè l. Ou patap krazel. Mwen menm ka di premye minis sa se lach tou wi ou konn sak fè m di li se lach paske nèg yo wè map vomi kout bal avè yo nèg yo epa sou lakwa pou al pou yal geri bosko yo paske gen anpil chèf al geri bosko yo sou lakwa yo pa konn pri yon grenn blòk paske nèg sa yo e nan fèm yo ye m pral di w yon grenn bagay ayè m met lakwa sanjwa blaky yèk pa konn bè vapè a grenn nan bouda. Lakay pam yo mèt te boum tout inite prejis te mèt tout inite pnh la yo mèt te boumem poum pa wè sim deplase al yon lòt zòn ou mèt dim lach ok. M pap deplase al yon lòt zòn. M pral di w grenn bagay. Ni e pa sa k peyi, ni e pa sa k pouvwa, ni e pa sa k dirije.